Menan mesye bonjou bonswa e debada mande lè ke wap gade e video sa e debada mande ki kote wap gade l Donk mwen se Jonathan Pierre, donk se yon plezi pou m la ansanm avèk nou e nou konnen ke jodi a se 8 septanm e jan sa konn abitye fèt nan dam mari yo toujou fete mès legliz e katolik e ki se e sen notre dame de la nativite. Aktyèlman la nou devan legliz la nou ka gade ke mwen sou plas la donk depi apre tranbleman de tè la ki se 14 aout la donk fidèl legliz la yo pat ka selebre mès anndan legliz la donk se kay mè la yo te oblije e selebre mès la donk jounen jodi a la ke nou ansanm avèk e ansyen e depite nou ki se depite ak liste jèn nou pral fon ti pale ansanm avèl e kòmante sou kòman fèt la ye pou ane a depite byenveni sou Nathan show live. Nou salye w, nou salye tout moun kap gade nou nan moman sa. Anfèt, fòm di w la ata nou pa al an fèt paske nou lan sitiyasyon desepsyon kote ke pitit dam mare toujou fè efò sa pou ke yo la sèt, men sepandan ou konnen nou lan sitiyasyon patikilyè, difisil etc. Nou la, anfèt se Bondye nou te vin priye, ou konnen ba yo pa katolik jan o sans. Duster m yo, sa vle di ke nou prezan lan fèt la, nou wè ke anpil solidarite moun yo vini, m panse ke fò nou kontinye fè solidarite a tout moun toupatou, paske nou konnen bagay yo pa fasil lan moman n ap travèse la, non sèlman nou lan kriz politik, nou lan kriz enstitisyonèl, sa vle di ke se yon peyi gaye lan men nou, fò n fè tout sa k posib pou ke nou remedye a sitiyasyon sa. Jounen jodi a la ke ou toujou vini nan mès legliz katolik e chak fwa e donk ane a la kòman ou santi bagay yo kòman ou wè e fèt la ane a. Bon a fèt fòm di w ke pa gen fèt kòm etan done ke dam mari nou nou gon tradisyon se ke gen de moun ki ki toujou ap pran pa de tout aktivite ki genyen yo sèt tout aktivite yo fèt kòm dabitid men sepandan se pa konsa ou santi. Paske lanpren bagay fèm mal konsa gen de pitit dam mari pako janm pèdi la nativite sikonstans ane a fè ke yo pa la sikonstans ane a fè ke yo oblije pa vin nan fèt la map pale de dyaspora malgre ke gen anpil ki fè deplasman men nèg yo oblije se pa e avyon yap pran yo oblije paka vini tèlman bagay yo konplike e ke se lan sitiyasyon sa nou ye pou le moman ou wè moun yo pa gen. Gete jan sa abitye fèt la men sepandan gen de moun ki vini pou yo pran ti plezi yo, gen ki vini pou yo al nan plaj etsetera. Moun nou menm kòm òm politik nou plase pi wo ke bagay sa yo paske nou pa ka fete si kote nou ye la se lan may nou nap fè travay pou ke nou jwenn akonpayman pou moun yo okontrè ke se sa m pral eseye wè ak pè a la bagay nou te bay pa gentan rive se travay sa nap fè la pou ke nou gade kisa nou ka fè. Ya, jounen jodi a lakye legliz katolik e fisire donk e okenn moun pa ka antre ladan, mès pa ka selebre e nou konnen ke tout pitit dam mari renmen ke lè yap selebre mès anndan legliz la paske son legliz ki la byen lontan, donk kisa sa vle di pou ou paske nou konnen ke legliz la fisire donk anyen pa ka fèt anndan l ankò? Wi bon sa sa mwen menm mpanse ke nou nou nou nou pral eseye ansanm ak tout moun dam mari Pou ke nou konnen ki sa n pral fè paske nou menm pa abitid nou pa janm fè pwomès bay pèsòn moun. Men sepandan mwen menm panse ke pitit dam mari yo nou pral mete nou lon dimansyon la pou ke nou travay ansanm avèk moun dam mari ansanm avèk lòt zanmi yo pou ke nou konnen ki sa n pral fè paske nan sitiyasyon nou ye la. Sa vle di ke se sa nou gen kòm patrimann, fò ke nou fè tout sa k posib pou ke nou ale vit e pou n ale byen an menm tan. E depi, m panse ke chak fwa m ap fè yon entèvyou ansanm avèk yon moun, donk mwen toujou mande l a konbyen pousan l wè fèt la ane a? Donk si w t ap bay yon pousantaj de fèt Nativite ane a la a, konbyen pousan ou te ka bay li? Bon, mwen menm m pa renmen fè pousantaj de sa, paske ou menm w abitye nan fèt la, Nathan. Ou wè ke se pa konsa fèt la konn fete. Men sepandan nou lan kontèks patikilye, nap mete l lan kontèks ke nou ye la. Sa vle di ke gen anpil moun sèt, gen de bagay ki pou fèt e ke koreksyon an pou nou fè l. Paske fò peyi a bon epi konnya pou ke repèkisyon an vin tonbe lan baz yo. Tout tan kòmsi ke. Anlè a pa bon, sèvi di ke e pa anba, o se anlè a pou pase pou vin nan. Kèlkeswa nèg ki ap soti anba a pral pran l. Se sa nou, se sa ki enpòtan pou nou. N ap travay sou sa, n ap pale ak moun epi kounye a pou ke nou fè sa nou gen pou nou fè yo.
Enben depi, m kontan fè ti pale sa ansanm avè w. Ou konnen nou toujou dispozibe e dispoze dan la mezi di posib pou ke nou pale lan cho a, sa e cho pa nou. Kenbe tout moun kenbe cho a byen. Pa gen pwoblèm. Donk, jan ke m t ap gade a, m te avèk ansyen depite Jean Aclus Lugène.